ki pran lajan leta yo ka fè sa yo pi pito avè l. E sè le moman pou nou anon, pou nou adrese nou a gouvènman sa a osi ki la a. Jodi a m tande y ap bezwen tro, tro, 320 milliards de goud. E pou nou poze kesyon ki sa lajan sa yo pral fè e ki sa y ap fè. Paske nou wè menm fatra, menm fatra yo pa ka ranmase nan peyi a. Menm fatra yo pa ka ranmase nan peyi a. Dikou, nou kwè l ekstrèmeman enpòtan pou nou di, nou te byen kontan vini la a pou ke nou te retabli la verite, ce qui a été fait. E mentnan nous attendons à la justice de retabli et de redonne l'honneur, l'honorabilite ke senatè a genyen, ke tout moun genyen pou li. Dayè mwen menm ankèt pèsonèl mwen, paske avan m avoka ou moun nan peyi a, m gade pou m wè eske m ka avoka w. Paske depi w nan vagabondaj, m pa nan avoka.

Kòman nonm fè figire nan parèy tenten, nan parèy salopriti yo? Poukisa? Se paske omwen kòlèg senatè sa a gen yon ide, menm jan tout moun nan peyi a konnen ke gen de bagay ke m pa p janm bliye. Men se byen malere, ULCC ki pa pran le tan ki l fo pou l mennen ankèt li, li pa menm genyen yon minimòm delegans pou l te kapab rele m, mande m èske m gen materyèl nan men m. ou byen eske de lwen ou de prè eske m te janm prete parèy mate. Jan m di l deja, se pi gran defi ke m ta ka bay, si yon direktè jeneral CNE ta ka di menm yon fwa, menm yon fwa m te rele l nan telefòn, ou byen m te vide lakou CNE a menm yon fwa, pou m te fè demann yon materyèl, e m ale pi lwen, si yon anplwaye CNE Kit nèg ki sou lakou, kit sekretè, kit responsab rapatriman di, on jou yo te wè m nan CNV. On jou, non m te figi yo te mansyone ke m gen yonn nan materyèl. Dayè, kon responsab rapatriman materyèl ki la pou konnen ki bò tout materyèl yo ye atravè lè di departeman. Mentnan, ULCC, je dirè de manyè fanteziste, deside mete non m nan on rapò, e se son ati.

entegrite moral pèsòn mwen, se yon vyolasyon de dwa moun, m ta ka di depase ke l fè. Men nou ka konprann sa paske ke gen yon manipilasyon politik dan le dosye osi e m ka konnen poukisa le direktè jeneral de l'ULCC pa menm reflechi pou l kapab mete non m nan dokiman m di se li menm puiske menm si w gen anketè men se li dabò le premye responsab. Si ou chèf, ou pa pral di m se sa ou te ban mwen kòm enfòmasyon, men ou konnen ki dega sa ka fèt sou pèsòn mwen, ki dega sa ka fèt sou moral, sou fanmi mwen. Son enpòtans, sa gen yon enpòtans kapital, donk nou kondane san rezèv sèt atitid iresponsab ki DG Mesye Hans Jacques Joseph etc. Paske nou pa aksepte sa. E m pral di nou ke genyen dwa imen ki te gentan debake Plato Santral ki rankontre lè diferan zelu di Plato ki bay enfòmasyon. Menm lè zelu di Plato on te te trè etone de vwa moun on figure nan la liste de ceux ki detiennent les matériels de ces biens malheureux e la population osi. Li lage ti pwolèm avè m men yo konnen ke p ap janm genyen parèy materyèl nan peyi sa. Donk, nou di konsa ke fòk ULCC pran responsablite li. E se yon nan rezon ki fè ke nou vin devan jij la pou n fasilite la choz, men osi, etan done ke nou kondane avèk veyemans ak tout fòs nou ke nou pa gen anyen a bay materyèl sa a, fòk yo ban nou lèt deskiz, nan le ka kontrè, dedomajman fòmèl paske fòk yo aprann respekte nou. Nan peyi serye, m ban nou sa kòm garanti, yon peyi serye, yon direktè jeneral ki respekte tèt li, yon direktè jeneral ki gen sa ki rele gran H nan son nou kòm òm, otomatikman, Otomatikman, òdonans sòti, m ba w sa pou garanti, wòl li, li atenn yon diyite yon pèsonn konsa, se demisyone paske tout yon Afrik gen tout laplas dan le dan dan sèt enstitisyon. 1. Dezyèmman, y a dè peyi, se dè domajman, pa menm reflechi e se pa Leta, sè le le pèsonèj ki è responsab otomatikman. An Frans pa egzanp se 45 mil ewo otomatikman. Donk sa vle di m pa, m estime ke sa se malonèt de lòt de sa pa, malonèt. Mwen enstiti an osi seryez mesye. Se pou la premyè fwa dayè. Fòk tou pou n ta felisite rapò ULCC. Fòk tou pou n ta di se yon bèl efò. Fòk tou pou n ta di ke yo kontinye fè travay sa a pou pèmèt ke peyi a anfèt li respire otreman pa rapò a degre de kòripsyon, pa rapò ak tout sa n ap plenyen de sa ki genyen dè pawlemantè jan yo di a, gen lòt nèg nan leta, lòt komik leta k ap komèt dè zerè e gen menm gen dè endividi osi ki pa nan leta k ap komèt dè zak de kòripsyon. Donk nan se ke n ta felisite a. Men lè pa egzanp ou chwazi mete yon non moun, pandan se tan gen moun ki genyen materyèl nan men yo, gen parlemantè pwobableman ki ka gen materyèl yo pa menm mete yo, epi wap mete non moun ki pa gen materyèl donk mwen menm Doktè Frantz Claude Delacroix. Donk nou se senatè iresponsab. Ki materyèl INCC? Yo pale de yon dozè, de sèt. Men janm di la deja genyen dwa imen ki te debake Plato Santral. e ki gen enfòmasyon, ki konn kote materyèl la ye, ki di men kote l ye nan Tomasik, men ki bò l ye depi nonb dane, etsetera. Donk ke yo degaje yo kounye a la a, paske je ne suis pas l'accusateur, mentnan se akizatè a pou l te pwouve sèdi yo, pou l di men egzakteman, se enfòmasyon yo la, se pa, yo pa bezwen ap kase tèt, men kote pou y ale, yo deja di l deja, ale, men ki bò l ye, men ki materyèl la ye. Sa vle di, Baky pa janm sou kontwòl ou? Non, Baky pa janm sou kontwòl mwen, m pa.

vle ede e fasilite latansyon. Dezyèm objektif la se te pote lekla likifikasyon ki fèt. Jan senatè a sot di li, e lap fèt di li, gen de, gen prè de 3 rapò de zòganizasyon de dwa de lòm notwa de se peyi ki montre ke senatè de la Cruz pa gen anyen pou li wè nan kesyon materyèl sa yap pale. Dezyèmman, gen konsta jij de pè. ok ki etabli ke li pa gen anyen pou li wè sa vle di materyèl sa ke yap pale a yo konn ki kote li ye yo konn nan men ki moun li ye e yo konnen ki sa l tap regle e sa na ryen avwa avèk le senatè lansyen senatè Delameau sa se te premye bagay kanta vòtre kesyon a savwa e resposablite pakè la. Tande byen, nou nan yon peyi kote bagay yo ekstrèmeman difisil. E je te le premye a konseye o senatè De La Cruz, n ap vini, paske nou pa gen anyen pou nou kache, nou pa gen anyen pou nou pè, donk n ap vini pou nou fasilite latach. Donk, se pou nou rekonèt ke jodi a, gen anpil erè nan rapò ULCC a. Men, omwen. Nou pa nihilist. Rapò la montre ki degre de vagabondaj ki gen nan peyi a. Gen moun ki kenbe materyèl leta nan men yo, ki ap regle afè yo. Gen de moun ki pran materyèl leta ki al fè pwòp izin yo. Gen moun ki kenbe materyèl leta k ap fè vagabondaj. Etan done ke lalwa bay nou opòtinite par le kabinè denstriksyon ki enstwi a charj e a decharj, ebyen nou te vini. pou ke nou retire, pou nou bay lè enfòmasyon e fasilite o jij pou ke pa òdonans ke l pral pran ensesamman pou l retire senatè de la kous nan bagay sa. E lòt moun ki konsène nan kesyon an pou ke la jistis kapab pousuiv yo konfòmeman a la lwa. Donk, nou pap rantre nan kesyon zen yo, men sa k enterese nou se te retabli lonè, retabli laverite e. pou retabli lonè e la repitasyon de lansyen senatè Delacruz. E mwen menm antanke sitwayen, antanke avoka e angaje, m ap gade yè swa, m ap gade yon dokiman ki di Ayiti achte 45 milyon dola Polaris. Mwen m ta byen kontan gen yon ankèt ki ouvri sou sa pou n konnen ki kote Polaris sa yo ye, ki kote yo ye. Nan men ki moun yo ye e ke pou moun sa yo komanse vin devan la jistis. Pase ke jodi a se desevan pou nou nan tout mizè rere sa nan peyi a, nan tout mizè sa, nan tout povrete sa.